Jan l di l la, Nou lese Alfa fè nou pou kont nou, oh nou panse li ka fè oh Alfa fè nou. Alfa fè nou pa mele nan bagay konsa, li di l pa bay lapolis pou vann bal. Pèp la anvayi nou, yo tire sou nou, yo tire ròch sou nou, lapolis la, lapolis kanpe de bra kwaze pa fè anyen.
Jiska prezan men kamyon an, se sove n sove,
se sove nou sove. Vit machin nou kraze, yo kraze vit machin nou, se sove nou sove. Lapolis Okay kanpe la.

Imajine w ke m pap viv nan peyi an, so fò m vini pou m vin pou m vin fè sa m ap fè a, m vin kote w, m desann vin kote w, m pase kote nou. Pou mizè nou pase nan wout, nou dòmi nan wout. Nou pa ko janm dòmi la, nou dòmi nan bwa, se nan kache. So, nèg yo deside, nèg yo deside pa ban nou lapolis, yo deside pa ban nou, pa ban nou bakòp. Lè yo tire sou nou, gen nèg ki tire sou nou. Yo manke sezi kamyon, yo manke sezi kamyon an. Ekzakteman, yo manke sezi kamyon an nan men nou. Kounye a se sove nou sove. Lapolis Okay pa ban nou bakòp. Komisè a deside l pap bay, li pap ban nou bakòp.

Kamyon pou pran machandiz yo. Men, men, men, men, wè yo, men yo. Non, men sa se, sa, sa se de ti gin. Kamyon la se anba katouch nou sove, nou kouri. Nou kouri, wi. Nou kouri anba katouch. Pandan ke lapolis la, lapolis kwaze bra l, yo pa deside yo sekirize nou, yo pa deside akonpanye nou pou nou ede pèp la. Mezanmi, men peyi n ap fè a. Yèswa nou pa dòmi, machin nou anpàn. Nou fè nwit lan blanch, nan kache, nan raje, pou yo pa pran kamyon nan men nou. Nou rive nan Filo Karavèl, lapolis pa deside akonpanye nou. E pa, bon m pa p di tout. Lapolis bòykote nou.
Ya, lapolis bòykote nou.
Komisè a, komisè a bòykote paske nèg yo te vle, men yo pa resevwa lòd, komisè a di l pa p bay, e misye ensilte nou, manke nou dega, misye vin fouye machin nou kareman anndan komisarya a. Kòm se yon bann ti vagabon ki te la. Men peyi. Pòt sa pral kaze, miray yo pral tonbe.

M bezwen rad, m bezwen soulye, m bezwen manje, m bezwen diaper. Tout moun k ap bay don yo, y ap rele m pou pote l pou mwen. M pa vle ekòb. Paske ou wè m te rale m al labank, m rale 16 mil 500 dola. M bay 10 mil kach devan nou, m fè yon wire transfer pou 6 mil 500. M pa bezwen moun di y ap ban m kach. M gen de twa zanmi prive m, moun ki konn abitye pale avè m nan telefòn, tankou Edna boul grenn mwen, ki fè m kado mil dola. Sa s on lòt bagay. Si w pa close avè m, ou pa zanmi m, ou pa konnen m, m pa bezwen kòb ou, m pa vle kòb moun Facebook. Talè pou yo pa di m ap vin ranmase. Paske mwen menm, gen moun ki pran pòz yo gen fondasyon, yo gen òfelina epitan manti se lekòl yo konn moun ki gen lekòl. Yo pran fo yo mande pou yo ba yo fè foto pou ya bay manje pou yo moutre ke yo gen fodasyon manti e m gen anpil prèv map ekspoze nou pase m pa nan bagay vòlè nan moman peyi a tèt anba la nan moman kote tout moun ap ap kriye pa gen moun ki pral vin fè kapital vin fè gran fanm sou moun yo la pa gen bagay konsa. Si w gen dras ke tout sa w gen, tout sa w gen bon. Premye, la charite dwe nan mele kòmans pa swa menm. Antre nan bank, alon 15 20 mil dola bay yon oganizasyon li. Epi la m konprann nou, m wè n ap fè yon bagay. Afè de vin fè boulchet nan entènèt la, m ap ekspoze. E m gen grenn m pa pè. Grenn mwen plen men m pa pè. Pa gen kenn vòlè k ap vin vole moun nan. M pa genyen l. M ap ekspoze moun devan dèyè. Rale kòb rale si yo rete yon dimil dola ba w moun. Al labank fè m wè sa w fè. Apre sa ti grimas, ti tenten, ti tenten, tout se manti. M pral voye tout wayp sa yo ale. Map bay daypè, map bay 20 kès daypè, 20 bal daypè. Map fè kado. M pral ranmase bagay. Sa se valiz lekòl. M achte pou yon dam. M ta achte pou dam. Bèl valiz lekòl. Dam nan dwe 1500 dola. Map al ekspoze l m pral bay non l. Map pran san m paske tout sa m fè m fè l pou m gen rezon. Men li. Valiz lekòl. Mwen montre nou bèl valiz lekòl. Ki gen nen tout koulè. Gade m pral bay paske mwen lè map bay m bay ak kòb mwen. Depi maten map chèche nan biznis lan sa pou m bay. Paske moun yo tout moun yo pa gen dra yo pa gen anyen. Map ranmase tout bagay. Sou ka fèm gade 2 sak durons sak lwil yon sak suk gade please voye yo ban mwen relem poum baw adrès kote pou voyel ban mwen sa map kontan anpil lò. Yo bral tonbe.
Pot yo bral kraze. Pap gen poto.